Pou n ede w wè klè, ede w pi konprann. Men ou menm tou ou gon misyon anvè nou, ou menm ki renmen Josué Lexidor, ou menm ki renmen Pwen Wouj, ou menm ki renmen Repiblik, enben ou gen yon senp ti travay w ap fè pou nou, w ap abone, en, w ap abone ak Repiblik, lè w fin abone, w ap rale sou ti klòch lan, w ap pral aktive ti klòch notifikasyon an yon mannyè a chak fwa nou nan anlè, a chak fwa emisyon sa disponib, enben w ap kapab gen aksè ak li. Enben, sijè prensipal nou jodi a se yon sijè ki teni nou a kè paske peyi a, peyi a dan li dan lagraba, peyi a l ap mal dirije, anpil moun panse ke se fòt politik yo. Politik yo, se fason politik fèt nan peyi a. Anviwon 12 milyon dabitan ke nou genyen nan peyi a, èske pami moun sa yo nou kapab pale de bon politisyen? Èske bato a gen bon kapitèn k ap mennen l? Donk, èske n gen bon politisyen pa rapò avèk rezilta ke peyi a gen la jodi a? Lè n gade grangou, lè n gade pwoblèm ensekirite, enstabilite sou enstabilite, Kesyon koripsyon, sanksyon kap tonbe sou ansanm de dirijan ki pase nan tèt peyi an, enben nou gen dwa pou n poze kesyon sa a, èske nou genyen yon bon politisyen? Enben se pou sa e nou pral genyen nan emisyon sa a yon envite spesyal ki se vis doyen INAGE, nap pale de pwofesè Josué Louis. Avèk li nou pral debat kestyon sila. Men kòm ou konnen l deja, aktyalite a li pa kanpe, nou genyen yon ensidan ki pase nan vil Okay. Se yon ensidan ki vrèman atire atansyon tout moun, ki atire atansyon Tout moun, Il s'agit de Kenia Civil, se non yon jèn demwazèl, yon jèn etudyant an katriyèm ane de syans enfiyonmyè a l'Institut Paramédical du Millennium des Cayes, ki li menm, enben, desede. Li desede, li pèdi lavi l dan de kondisyon, enben, ki ekere tout moun, en, yon jèn demwazèl, ou konn sa k pi di an, demwazèl lan pèdi lavi l ak yon timoun nan vant li. Kibò l pèdi lavi l la nan sal urjans lopital Kyle Okay lan paske tou senpleman lajan l pat konp. Eske n tande sa m di an? Li pèdi lavi l, Kenia Civil pèdi lavi l paske tou senpleman lajan l pat kont. Selon enfòmasyon yo, selon enfòmasyon fanmi an fè konnen. Donk paran viktim nan, paran jèn fi an, operasyon, alò Li te bezwen sèlman 17 mil 500 goud pou l te kapab gen aksè, pou l te kapab jwenn swen. Men enfòmasyon yo fè kwè ke yo te genyen sèlman 13 mil 500 goud. Sa vle di ou rann ou kont, pou 4 mil goud, yon jèn gas, yon jèn fanm, plen avni, katriyèm ane syans enfimyè, ki ta pral sèvi peyi l, pou 4 grenn mil goud, ann tande byen, 4 mil goud, 800 dola ayisyen, li pèdi lavi l. Wè, li pa jwenn swen jiskaske li rive mouri nan sou chèz en, li mouri sou chèz nan urgence lan. Yon jèn fanm plen lavni nan je l, plen lavni, li ap chache lavi paske, wè, leta mande l fòk li etidye, li etidye. li etidye pou l al sove lavi, enben li menm li pèdi lavi pa l pou sèlman kat grenn mil goud. S on bagay ki ekere anpil moun, s on bagay ki mete dlo nan je anpil moun, anpil jèn, anpil paran. Nou gen avèk nou jodi an yon manb, yon moun trè pwòch li ki se konkiben l, yon moun ki t ap viv avè l, ki konnen l, ki te ap suiv evènman an, ki t ap suiv sa k t ap pase an, il saji de Odne Lwi ki t ap viv avèk Kenya. Nou gen avèk nou la Odne, se avèk tristès n ap pale de sijè sa paske vrèman li pa posib Odne kòman nou ye byenvini nan emisyon pwen wouj se yon plezi pou n gen w nan emisyon sa jodi an pou n pale de dram sa pou mwen son dram ensidan sa ki pase nan vil okap kòman nou ye. Bonjou Misye Lexidor e nap salye tout zanmi oditè oditris ki branche emisyon Pwen wi nan moman sa la se avèk anpil tristès ke nou reponn a envitasyon nan emisyon an e mwen menm mwen se Odney Louis mwen se mennaj konkiben Kernia Civil e ki pèdi lavi li nan sant ospitalye de la plas nan ri Monseyè Maurice Okay.
E rakonte nou ki maladi Kernia Civil te soufri e dekri fon foto de sitiyasyon an depi lakay ou kòman depi jiskaske nou rive nan sal durjans lan kòman sa te ye? E pou nou mwen byen di ou, Mesye Luxlor, se Kenya te leve te ansent. Alò, te ansent e m kwè ke dimanch ki te 21 me te fè li yon afè de 3 mwa li vin ansent. Le 11 me, Kenya, ke tout paran l konnen ke li ansent pou mwen. E nou te gen de pwojè, ou konprann? E nou te planifye. E le 11 me, mwen te genyen yon kouzen mwen ki te soti an Repiblik Dominikèn, e ki te soti an Repiblik Dominikèn, e pi mwen te al pran li airport, ki pral fè sosyal, sèvis sosyal pou abiman. Misye se medsen li. E pi mwen te fè 3 mwa an Repiblik Dominikèn, e pi se lakay li mwen te desann an Repiblik Dominikèn, kouzen m nan ki se moun pou abiman, e pi li vin antre pou li vin fè sosyal pou abiman. Mwen te pase nan ministè, al pran airport lokal, pase nan ministè m pran lèt afektasyon pou li, pou l ka desann bò abiman. Epi mwen te pran tout malèt li, tout ekipman l te lakay Kernia Civil kote ke mwen t ap viv ak Kernia Civil, nan Ri Cheri, Okay. Epi nan demen, se sa m kwè, li te antre le 10, epi nan demen 11, se sa, non, non, li te antre le 9, le 9 li dòmi Okay sèlman, ansanm avèk nou, epi nan.
Allo? Yo pa padone nou. Deuxième lan ki medsen an, ansanm ak Kenya, nou desann pou Abiman. M di, ann al fè ki 3 jou pou Abiman. Pa swit, le landemen 11, li te fin ta, lè n rive a, landemen 11, e ki ap 11 me, nou te pran, nou rive.
Allo? Odne? Bon gen ti ti koupi ou konnen peyi a. Alo alo?
Wi wi ou mèt pale wi ou mèt kontinye. Le 11 ou tap pale de vòl. Sistèm ok ok kouzen mwen an ki ap pral fè sosyal lopital bwa piman.
Nou ka konprann sa e peyi a anba dlo ou konnen konpayi telefòn yo nan peyi dayiti ou konnen kòman sa ye. Wi ou mèt kontinye ou mèt kontinye.
Ok nou desann pou abiman ansanm kouzen m nan ki medsen an ki soti an repiblik dominikèn nan Kenya epi mwen menm epi Waw waw waw wi wi alo Ou mèt kontinye wi alo wi wi nan 2011 e nou dòmi pou abiman lakay mwen avèk Kenya sivil epi.
Alò si w ap move, eseye kanpe pou ou kapab gen yon, pou kominikasyon an kapab stab. Si w ap move, fè yon ti kanpe.
Ok. Ou mèt ann ale la? Ya, kounye a la, kouzen m nan te, nou ale bay lèt enfèm.
Bon. Kesyon kominikasyon sa li difisil. Depi, wi, wi, wi. Wi, se konsa li pa bon menm okay. E depi apre Matthew, siklòn Matthew, genyen San Fontyè bò Abiman.
Ok. A donk se nan San Fontyè, se nan San Fontyè ensidan pase?
Alo? Wi, wi, an ale.
Wi, nou nan al mwen tou fè li, fè yon konsiltasyon, e konsiltasyon e lopital pou avi. Yo te jwenn li a 13.5 gram san, ok, le 11 me, apre aviman l nan Medi San Fwontyè. Kem gen dokiman yo nan menm, komisè gouvènman gen kopi dokiman an nan men l, paske gen de mesaj ki ta fè. ki se de deklarasyon ki fos, ki pa vrè ditou ditou, e ke Kenya Civil antanke enfimyè, m panse ke si gen de bagay li t ap fè, m pa kwè se sou 3 mwa l t ap tann.
Ok, ensidan, alò kisa, ki, ki, alo?
ki ap pale de jèn sa.
Alò nan, nan, nan, lè nou rive nan lopital la, lè nou rive nan lopital la, kisa yo di nou? Yo te vin gen yon malèz lakay li kote. Li te fè m mwen mennen li lopital Siti Med. Lè m rive lopital Siti Med, se la l te di m mwen mennen li. Paske l te ak tout konesans li, se li ki di m mennen l lopital Siti Med. M pran li, pote l nan, transpòte l nan machin, ale lopital Siti Med. Li te jwenn 2 etidyan. Lè ke 2 etidyan sa yo ki rekonèt li, ki ta ki te sanse kouri ap pran tansyon li paske yo rekonèt li. Avèk etidyan rive lopital City-Med, yo mete sewòm pou li, yo fè dyagnostik yo, epi medsen ki te sou.
Ok, lè yo fin fè dyagnostik. Li a koum, alo? Wi, wi, lè yo fin fè dyagnostik la. Gen pwoblèm oksijèn lopital la? Uh-huh. Wi, lopital. Wi, lopital la, lopital la fèm konprann ke, medsen an ki te sou li a dim ke, gon pwoblèm oksijèn lopital la, fòk nou tal nan yon lòt lopital ansanm avèk li. Uh-huh.

Etan done ke, alo? Wi, wi, ou mèt kontinye, wi. Etan done ke lopital Siti-Med pa t gen, pa t, wi, etan done ke lopital Siti-Med pa t gen oksijèn disponib lopital la, yo te refere m pou m al lòt lopital. Arive lòt lopital.
Bon, entèvyou a ap trè mal pase akoz pwoblèm entènèt. Sèlman ansanm avèk yon enfimyè de sèvis.
Ok. Wi alo?
Ok. Donk nan lopital li mouri a, nan ki lopital li mouri egzakteman? Alo?

Etan done ke kominikasyon an li vrèman difisil, n ap di w mèsi dèske ou te reponn prezan nan emisyon Pwen Wouj. Mèsi anpil Leksyt.
Vwala, e kominikasyon an vrèman difisil. Bon, e sa plis konprann. An tan nòmal, an tan nòmal, e sitiyasyon an, ke kesyon kominikasyon di difisil nan peyi Dayiti, m pa bezwen di w pou kounya, enben lapli ap tonbe nan peyi an. anpil zòn inonde nap genyen nan yon segman nan dènye segman emisyon sa nap poun pale de sa antouka e tou swit aprè e evenman sa ensidan sa ki pase nan lopital osp alò nan sant ospitalye de la plas nan vil okay enben le komisè de du gouvèneman prè le tribinal de premyè enstans de. de la ville de Cayes, Ronald Richemond, li te rann li nan lopital la, enben kote ke li te pou l tapab ale fè konsta, pou l al gade kòman sa te ye, lè l rive li nan lopital la li anonse ke enben ankèt, li anonse ouvèti yon ankèt sou kestyon sila, yon dram ki touche tout moun.

Eya jis aprè avoka l vin parèt, avoka l ki te mèt Delva te vin parèt donk ki fè n konnen ke misye gen pwoblèm de sante e li pa ka vini. Donk m panse ke m pa pral pale twòp sou dosye a, dosye a lajistis, lajistis, lepakè pran l an chaj e n ap fè swit legal yo pou ke lavi moun respekte e nan peyi sa a paske otomatikman pasyan li rive nan ansent e li lopital m panse ke gen de priz an chaj ki fèt donk lajan pa ka anpeche ke yo yo yo priyorize lavi pa rapò a lajan paske. Se te komisè Richemond ki se komisè Okay lan ki li menm te rann li sou plas e fòk nou di ke li te gentan pran desizyon aprè aprè entèvansyon sila a li te pran desizyon pou l te poze zele sou lopital lan poze zele sou lopital la èske sèt yn bòn desizyon? Enben si l poze zele sou lopital la ann di moun nan zòn sa a ta bezwen swen nan lopital sa a. Donk se konsa m di m ta di w ou kreye yon okazyon kòm komisè di gouvèneman pou w pèmèt genyen plis viktim. Touswit aprè lentèvansyon de komisè gouvènman Ronald Richemond enben fò n di avoka defen an men tou pwòch li yo pa t ditou dakò ak desizyon komisè a pran pou l kapab poze sele sou lopital lan. Yo pa dakò avoka a vrèman fè pwen pa l pase fè alò bay fè le pwen di dwa pou komisè a yo opoze ak desizyon sa a ke komisè Richemond li menm li pran an. N apral tande avoka viktim nan. Lalwa di ke lòske g'on krim ki komèt yon kote, komisè gouvènman an, li gen pou devwa li debake nan domisil moun li sispèk ki prevni an. Sa l'ap fè? Si gen papye, si gen ekri, si gen achiv, l'ap sezi yo, l'ap poze sele sou yo. Kòman w imajine ke Sa genyen plis ke 10 jou ke madmwazèl Kenya li mouri nan dè sikonstans doutez nan lopital de la Place. Komisè gouvènman li la nan Okay, li pa janm fè anyen. Li tann 8 jou pase, li vin nan lopital la, li fè yon desan dè lye, li pa fè okenn ak konkrè antan ke chèf de pouswit. Nou di ke sa komisè an fè la se komeraj, li pa gen anyen pou wè avèk lalwa. Si komisè a t ap fè an sòt ke Kenya te gen jistis konn sa pou l ta fè si l te vle bay jistis. Le menm jou li te enfòme de sitiyasyon an, li t ap gen pou devwa pou yon jij de pè akonpaye l antre anndan lopital la, sezi bann videwo yo, pran achiv la, mete yo sou sele, jan lalwa di l nan atik. Èske se la meyè desizyon, poze sele sou yon lopital Bon, m pa kwè se la meyè desizyon nan de dokiman e paran viktim nan tou te kont sa, paran viktim nan li te vrèman, yo te vrèman remonte kont desizyon sa a ke komisè lan li menm li te pran pou li te kapab poze sele sou lopital lan, lopital lan enben tousuit aprè enben komisè a li te retrakte lakote li te vin. tounen sou desizyon li te leve sele ke li te poze sou enben lopital la. Fò n raple mezanmi se pa premye fwa hein. Se pa premye fwa jan de bagay sa yo ap rive nan peyi Dayiti kote ke moun al lopital sa k pi enpòtan pou responsab lopital yo se lajan an. Youn nan ka ki te fè anpil pale se te manman artist Roody Roodboy nan lopital Kanapevè. Senmil goud wi li te li menm alò Kenya mouri pou katmil goud, manman Roody li menm li te mouri pou senmil goud. Kòb la te manke senmil goud, enben yo pa ba l swen a tan, li pèdi lavi l. Donk se pa pou lapremyè fwa sa ap rive. Si l pa rive pou lapremyè fwa, ki dispozisyon moun ki di yo se otorite yo pran pou anpeche sa? M si e sèten, nan jou k ap vini la yo, yon ka konsa kapab repete ankò nan nenpòt kote nan peyi an, tou senpleman paske nou pa genyen gouvènman. Nou genyen tou senpleman yon ekip sansi ki ap pwofite de sitiyasyon an pou yo kapab mete kòb nan pòch yo. Se trist, men se la reyalite Dayiti. Aben, n ap kontinye avèk emisyon an, youn nan segman ki trè enpòtan, nouvèl yo pa kanpe, e òmi lè sanksyon, men genyen evolisyon nan asasina ansyen prezidan Jovenel Moïse, nou sonje ki te jwenn lanmò li anndan lakay li menm, Nan sans sa a, genyen lakay nou ann Ayiti, jij Walter te tande ansyen minis travo piblik Joiséus Nader, youn nan trè pwòch ansyen prezidan Jovenel Moïse. Dayè, si se pa inik, paske gen kèk tan la a, m pa tande okenn moun ap pale de asasina Jovenel Moïse ankò, òmi Joiséus Nader. Men tou, okou de semèn nan, jij Walter te tande ansyen senatè Nenel Cassy nan kad dosye sila a. Enben jodi an nan nan emisyon Pwen Wouj nou gen privilèj pou n resevwa ansyen minis travo piblik Joiséus Nader a ki n ap di bonswa byenvini nan emisyon Pwen Wouj. Kòman nou ye ansyen minis? Bonswa Alexidò, bonswa osi a tout oditè oditris e pwen wouj yo, kòman nou ye? Nou la, n ap fè rezistans. N ap gade, genyen evolisyon. Enben, jij Walter te tande w nan kad asasina Jovenel Moïse. Ki sa ki te tonbe? M konnen lenstriksyon li sekrèt, men antanke ki sa? Antanke temwen? Antanke ki sa li te tande w?
Bon, Jij Walter Voltè, e se li menm ke otorite jidisyè yo chwazi pou mennen ankèt e ki pèmèt nou jwenn yon ti minimòm de verite sou asasina Prezidan Jovenel Moïse la. Antan ke Jij ki la pou mennen ankèt lan, li ka tande nenpòt ki moun. e li estime ki nesesè, menm si w te pale a Jovenel yon sèl jou, swa nan telefòn ou ot, oubyen ki te rankontre avè l, e vwa menm mwen menm ki te pwòch li, ki t ap mennen tout gwo pwojè l yo, sètadi ideyal ki te pèmèt peyi an sòti nan enpas soudevlopman ke l ye an. Donk li te estime nesesè pou l te rankontre avè m, pou nou te pale, pou l wè si kisa l ka jwenn nan dyakout pa m. Donk nou te pase prè ta 3 zè de tan ap pale ansanm ke m te twouve se yon odisyon ki te trè kòdyal, li te poze tout sòt de kesyon e pou ke e sa m konnen m di l m konnen l, sa m pa konnen m pa konnen l, men w konnen kòm ou di l deja l'instruction est secrète m pa ka revele moun yo ki kesyon l te poze m donk. M kwè se te m estime ke mwen menm k ap mande jistis an favè di prezidan Jovenel Moïse. Donk se nòmal ke jij la rele m pou m ale e ke pou m toujou mete m a la dispoizisyon l. Aprè odisyon sa a, Minis Nader, èske ou genyen konfyans ke bò lakay nou, Jovenel Moïse ap jwenn jistis? E mwen konfyan, e mwen konfyan sitou e an nou pale de jistis sosyal lan, se goumen pou n goumen e libète yo pa bay sa e si w bezwen jistis lan se goumen pou goumen e pa bliye non Kennedy se goumen yo goumen ki fè jiska malgre tou jiska prezan pa gen moun ki ka konnen tout vrè moun ki te asasine l yo men e jistis sosyal li an, sètadi pou nèg nwè chita menm kote a nèg blan, e sa tèlman rive fèt, ou wè Obama vin prezidan. Mwen di l Thomas Sankara, se aprè 34 an, yo arive e kondane Blaise Compaoré, byenke tout moun te konnen Blaise Compaoré se otè entèlektyèl e aktè krim sa a avèk Gilbert Diendéré. Donk Kabila la mouri malgre se pitit li ki prezidan pandan 2 fwa. Jiska prezan yo pa ka konnen l. Men kanmenm pitit li te kontinye gwo pwojè l t ap fè yo. Donk nou menm sa nou di, jistis jiridik lan gen dwa difisil paske tèlman gen gwo moun ki gen anpil lajan, anpil enterè, gwo peyi ki ladan l, li gen dwa pa fasil pou nou jwenn li. Men lit prezidan Jovenel t ap mennen an pou ti rès lan pèp la jwenn li, atravè gwo pwojè yo nan taren lit sa a n ap kontinye mennen n pou pwojè sa yo fini jiskaske ti pèp la jwenn ti rès lan. Minis Nader gen anpil moun ki panse ke gen de moun ki deyò, gen de non ki gen de moun ki estime ke gen de non ki site ansanm de moun ki genyen manda dèyè yo, ansanm de moun ki jwenn arestasyon yo nan kad ankèt sila a. Gen moun ki panse ke gen dotre non ki ta sipoze gen manda dèyè yo, gen dotre moun ke jij lan ta dwe tande nan kad dosye sa a. Se avè pa w tou? Bon, se avi pam men m konnen n pa ka fè tout bagay yo an menm tan epi tout moun gen estrateji batay yo. Lè yon labouyi cho ou manje l sou kote, ou bwè l sou kote. Donk se ke se petèt estrateji l. L ap chèche enèji ki l fo pou lè l manyen vrè moun yo pou sa pa dejenere nan men l. Pa bliye mwen m estime jij la pa konyen sekirite nesesè e li pa gen tout mwayen adekwat li yo, sètadi mwayen finansye, mwayen lojistik e mwayen sekiritè. Donk li menm li gen estrateji pa l kòman jwenn verite a. E mwen menm lè m te wè jij la, jij sa ki t ap poze m tout kesyon sa yo, sa l gen nan men l, mwen estime ke si l vle travay, si l transande pou l depase tout pè e otre, e yon minimòm de verite l nesesè n ap jwenn li e w konstate l e Lèzetazini anbwate le pa avèk kondanasyon a vi Tichar lan. Jisteman, m ta pral fè paralèl sa a, paralèlman a lajistis ayisyèn, lajistis amerikèn ki ap travay sou dosye a tou, li kondane Rodolphe Jaar Youn nan moun ki ta enplike, youn nan moun ki enplike selon desizyon an nan founi zam, nan bay materyèl pou te rive asasine prezidan an, kondanasyon sa a, ki sa l di ou?
Bon, li tradui volonte manifès Etazini pou lojik yon prezidan eli epi de moun paske yo gen anpil lajan, paske yo fè pati de oligak de anndan peyi an, yo panse ke yo ka asasinen moun nan oubyen bay koudeta. Etazini di yo voye yon pwen, yon sinyal pou l di yo fini avèk sèt movèz manyè. Si yo pa ka konprann, enben yo fèk kòmanse ap pase rès vi yo anndan prizon. Se sa wi l ye. Donk se yon sinyal ke tout moun ki kwè nan demokrasi, tout moun ki kwè nan devlopman, M kwè a bat bravo pou siyal sa a. E sa pèmèt ou wè tou ant reprezantan ameriken ki an Ayiti avèk etablishment lan ki gen ladan gwo otorite jidisyè, gwo otorite egzekitif e lejislatif ki anndan peyi an, se pa menm konpòtman an petèt si se otorite moun an Ayiti yo ki tap fè jistis lan, reprezantan peyi sa yo, yo te gen dwa pa ba l santans sa a. Antouka, e pou nou fini Minis Nader, genyen, pandan gen de moun ki te pwòch Jovenel ki tap, kap chache jistis, pami yo ou menm, gen de moun tou ki popilasyon an estime yap sèvi avèk dram sa a, yap sèvi avèk asasina ansyen prezidan an pou yo kapab fè kapital politik yo se avi paw?
Bon se lavi an ke pou di nou nou pa kapab yon pèsepsyon li ka gen pati de verite ladann tou men apriori ou pa ka lanse yon pawòl konsa lesansyèl kèlkeswa moun kap mande jistis pou Jovenel lan e nou menm nap swiv yo e nap Kote ke nou ka mache avèk yo, n ap mache avèk yo. Kote nou n ap konstate yo se ba eleksyon y ap regle, n ap ba yo bwa kale pa yo. Donk bwa kale a pa oblije pa oblije sa ou wè nan lari an, bwa kale legal. Bwa kale legal pase e la e ja se yon bwa kale l jwenn. Men yon bwa kale legal. Abandon se yon bwa kale. Donk bwa kale a ka gen divès fòm. Donk pèp lan, mas pèp la gen fason n bay pwa kale l pou yon seri de asasen, moun ki plizoumwen avize yo, ki depase yo, ki transande, gen jan n bay bwa kale l. Donk si se w ap eksplwate Lamò Jovenel pou fè e swa kanpay ou ot, nou deplore l e w ap jwenn sa w merite. Ok, pou nou fini nèt, ki relasyon w avèk ansyèn premyè dam nan, men tou ansyen premye ministre Claude Joseph?
Alo? Pou nou fini nèt, Minis Nader, ki relasyon w nan moman n ap pale a ansanm avèk ansyèn premyè dam nan, men tou ansyen premye ministre Claude Joseph?
Ansyen premyè dam nan nou toujou pale wi bon Claude oken rapò. Ok
ok Mèsi anpil Mèsi anpil Joisseus Nader nap raple ou te youn nan trè pwòch Jovenel Moïse ansyen ministre de travaux publics avèk ki nou te genyen privilèj e plezi poun te pale jodia nan emisyon pwen wouj Mèsi anpil Minis Nader.
Mèsi Lexidor kite m di mèsi tou a tout oditè oditris Pwen Wouj yo. Ou manke nou an Ayiti men etandone w nan menm domèn nan nou di w bon travay. Mèsi anpil.
Vwala e se te Minis Nader. Avèk li nou t ap eseye kòmante Nou tap gade ansanm odisyon li devan jij Walter men tou kondanasyon de Rodolphe Jaar youn nan moun ki gen non l site nan asasina Jovenel Moïse. Ebyen jan n te di l talè a genyen ansyen senatè Nenel Cassy ki li menm te reponn kesyon jij Walter tou. Nenel Cassy te prezan men Nenel Cassy li menm kontrèman Ak Nader, li estime son pèsekisyon. Kontrèman ak Nader, Nenel Cassy estime se yon pèsekisyon politik paske tou senpleman li pa gen anyen pou l wè avèk asasina Jovenel Moïse, se pèsekite, se annuiye Jij Walter ap annuiye l. Ann tande kijan Nenel Cassy li menm li tap reponn kesyon jounalis aprè l te fin reponn kesyon jij Walter. Gen anpil moun ki konnen e ke batay ke nap mennen la a li pa dwe abouti. Men map di pèp ayisyen, map di tout moun an jeneral, nou pap kanpe nan wout. Jodi a nèg yo pral fè. negosyasyon Jamayik, men mwen menm yo fè m vin fè negosyasyon nan kabinè la. Sa sa vle di negosyasyon?
Sa vle di ki sa?
Sa vle di yo menm y ap fè tout sa yo konnen pou yo kenbe peyi a nan sitiyasyon ke l ye la a, pou pèp la pa ka jwenn jistis, pou pèp la pa ka jwenn sekirite, pou pèp la pa ka jwenn manje, pou pèp la pa ka jwenn sèvis de baz yo. M ap di li lè li tan. pou tout moun ki mete mete pye sou kou pèp la pou yo ba l chans. Donk ou vle di ke ou pa meyè moun pou yo ta konvoke jodi a, e sa ou vle di? A nou tout konn sa.
Tout moun konn sa. Tout moun konnen ke nou menm nou t ap fè yon opozisyon demokratik anfas Jovenel. Nou pa t janm mande lanmò pou Jovenel. E se manifestasyon nou te konn fè, se gaz yo te konn ba nou. E se sa yo konnen. E moun ki t ap jere lè Jovenel te mouri a, se yo pou yo rele. Se yo pou yo rele. Èske yo konn kiyès? Vwala, e nou sot tande Senatè Nenel Cassy, li menm rele anmwey, Abi li rele anmwey, pèsekisyon politik Eske jij lan li menm wè avi yo yo kontrè hein nou wè se 2 pèsepsyon diferan Joiseis Nader li wè d'un bon oeil ke jij la tandel ebyen Nenel Cassy ki te opozan hein opozan ak Jovenel Moïse ebyen li di li menm se manifestasyon li te konn fè se nan lari an li te konn ye li pat janm vle Jovenel Moïse li menm li mouri. Antouka, genyen kestyon siklòn lan jisteman, jan n t ap di l talè a, ki ap ravaje. Alò, nou konnen depi premye jen pou rive 30 septanm, se lasezon siklonik. Donk, nou te gentan lanse apèl lan bay otorite yo pou n di yo pran bonjan mezi Pou yo kapab eben akonpanye popilasyon an eben e la a lapli ki ap tonbe sou peyi dayiti depi kèk jou eben lage dlo nan je nan mitan fanmi ayisyèn yo la kote gen de moun se sou do Kay nou wè yo ye tèlman lakay yo inonde gwo dlo gen de moun ki nan mitan dlo kap pase epi ki an difikilte men ou konnen sa ki atire atansyon nou menm bagay sa inodasyon te fèt la lòt jou la nan peyi itali nou tap gade kote ke fòs de lòd yo kote nou tap gade de sovtè gen de moun ki te akonpanye popilasyon an al pran moun yo lakay yo ki an difikilte kraze kay rantre pran moun ki an difikilte Men la, nan videyo nou pral kite w avè l la jodi a, nou pral wè kote ke se popilasyon an ki lage pou kont li, de bra balanse, pa gen okenn moun, vrèman, w ap gade la, e la a, wè, e moun yo sou do kay la, men gen yon moun ki akwoche nan yon pye bwa, nan yon pye bwa kote ke l ap tann soutyen. Vwazen l, vwazin li pa ka al pote l sekou paske yo menm tou yo an danje. Donk eske gen de moun, kote otorite leta yo? Wè, kote leta? Pandan moun sou do kay, wè, mesye sa a ki chita la, ou wè son moun ki dezespere, ki chita sou yon do yon kay an tòl. Eske nan pwoteksyon sivil nou genyen de moun ki la pou kapab al sove popilasyon an lòske yo an danje? Wè Gade pou wè Wè gade gou wap won moun la ki akoste son fi ankò wi ki akoste non pye bwa la se se lanmò lap tann paske si dlo a vin pi fò la se ale wè la wap gade yon mesye avèk yon bebe nan menl wè se li menm pou kont li kap eseye sove tèt li e sove bebe a ann imajine m pa menm vle imajine sa ke dlo sa ta vin pi fò donk pa gen sovtè. Pa gen moun ki pou vin sove yo la, pa gen moun nan pwoteksyon sivil, pa gen moun nan gouvènman an wè, ki strikti nan gouvènman an ki la pou sa? Kote travo piblik? Pwoteksyon sivil? Nou la sèlman pou n bay pote grenn diri bay moun yo? Donk vwala, se sa k ap pase, sa se anndan yon lopital, kote anndan yon lopital. wè dlo sal antre nan lopital la vrèman se yon bagay ki twomatizan men se domaj men se nè ke le debi paske nou nan plen sezon siklòn nan plen sezon siklòn kote ke bagay yo ka vin pi difisil sa se lapli ki tonbe wi se lapli ki tonbe pandan yon jou wi ki bay sa M pa bezwen di w lè moman an rive kote siklòn kòmanse ap tonbe ap rive nan peyi an kote ke lapli ap tonbe, van, donk vrèman ann priye Bondye kòm nou s on pèp ki enben kwè nan sa ann kontinye priye paske se nè ke sa n ka di paske an tèm dotorite nou pa gen moun ki pou akonpanye nou. Pou n pase mentnan ak sijè prensipal nou, èske nou genyen yon bon politisyen nan peyi an? Kilè yon moun nou kapab konsidere yo nou gen yon bon politisyen? Mwen vle prezante nou jodi a yon politisyen. Yon politisyen yon gwoup moun kapab wè kòm yon mechan alòske peyi l kap li menm kapab wè de li yon ewo. Nou vle pale de Smedley Butler. Smedley Butler se lòm ki te sove Lamerik de son premye kou deta fachist. Wè, kote ke petèt ou ta kapab genyen yon bon politisyen ki, petèt ki ta kapab sove yon bon politisyen sou enfliyans moun ki t ap bay lajan, sa yo rele po de ven an, de koripsyon. Yon moun ki te sove peyi l anba koripsyon. Pou Ameriken yo, alò pou Ayisyen, Mesye Butler, nou sonje istwa debakman Dèzetazini ann Amerik, alò ann di ann Ayiti an 1915, pou Lèzayisyen, Mesye Butler li kapab, yo ka konsidere l kòm yon mechan. E tandiske pou Ameriken yo se yon ewo. Kiyès Mesye Butler ye?

Nan videyo sila, li sot temwanye devan Kongrè a. Sa di, menm moun ki te vle achte l, menm moun ki te fè pati de klas komèsyal lan, enben, ki t ap mennen konplo komès, yon konplo komèsyal kont peyi a, yon pretandi tantativ d'Ameriken iltra rich yo, pou yo te kapab kanpe, stope New Deal la de Franklin Delano Roosevelt. Nou konnen kestyon New Deal sa a. pou l te kapab enstale yon gouvèneman fachis. A di, klas des affaires lan, yo te vle akapare yo de Butler. Li tande yo. Li pran, li tande, li chita ak yo, li tande yo. Men èske l te fè sa yo te di a? Non. Elit komèsyal yo, yo te tante rekrite yon òganizasyon de kanpay militè ki kapab ranvèse prezidan ameriken. Yo ta pral fè yon konplo pou yo te kapab ranvèse, pou yo fè yon koudeta, wè, pou yo te kapab enstale yon diktati an Amerik. Jan w tande l la. Pou yo te kapab mete yon diktati an Amerik. Donk se sa ke Butler li menm li pat dakò fè avèk peyi l. Donk sektè prive de zafè lan, sektè komèsyal lan, yo chita ak li, yo ba yo plan. Èske n sonje, sa fè m sonje ti bo a nan peyi pa nou lakay nou. Èske n sonje sa k te pase nan ti bo a? Premye tantativ de koudeta sou Jovenel Moïse. Wè, sektè dè zafè lan yo chita avèk Butler, li tande yo, yo prezante l plan yo. Yo te vle jete gouvènman an, jete prezidan dalò lan pou yo te kapab mete yon diktati an Amerik. Enben, mesye Butler li menm, li pa t dakò fè sa ak peyi l, li menm, alòske, menm Butler sa ki pa t dakò fè sa avèk peyi l, enben se li menm, se menm sa l pa t dakò fè avèk peyi l yo, enben l al fè yo nan lòt peyi. Li te jwe yon wòl detèminan dan lenvazyon amerikèn an Ayiti an 1915, kote ki te abouti a la mobilizasyon, di mwens a la modifikasyon de la Konstitisyon ayisyèn, e kote ke nou sonje istwa sa a kote ke yo te sezi la Bank Nasyonal Dayiti e yo te pran kontwòl Citibank. Eske n sonje bagay sa a? Donk sa vle di, menm sa l pa vle fè nan peyi l lan, li fè l dan dotre peyi. Wè? Donk, èske nou ka pale de Butler kòm yon bon politisyen? Hein? Donk, li jwe yon wòl pou l elimine koripsyon nan peyi pa l, pou l elimine politisyen vereux, koronpi nan peyi pa l. Alòske dan dotre peyi kote l pase enben se vrèman se menm sa l pa fè lakay li an li al fè lòt kote. Donk pou ameriken yo se yon bon politisyen. Kilè n ap genyen de politisyen konsa lakay pa nou? Se sa wi e objektif sijè prensipal nan sa. Kilè n ap genyen de moun ki mete Ayiti an premye?

Non sèlman li te sèvi a Kiba, li te sèvi tou o Filipin, li te sèvi an Chin, li te sèvi peyi l nan peyi Nikaragwa, o Panama, o Meksik e lakay pa nou an Ayiti, men tou an Repiblik Dominikèn. Men tou pèsonèlman li te mete an èv dè taktik orib pou te kapab eksplwate dè tè e lèr pèpl y konpri le re asèvisman dè Ayisyen. Donk vrèman e sijè sa a, main sijè sa a te pote nou, nou te chita sou li pou n ta kapab konsyantize w pou n jwenn de moun ki Ayisyen ki nan kèlkeswa sikonstans lan y ap toujou mete Ayiti an premye. Donk, pou les 50 dernières années, eske n kapab nome, eske n kapab lonje, pwente du dwa pou n di lakay nou, nou genyen yon bon politisyen konsa? Hein? Donk, se nan optik sa a, nou pral resevwa, enben, pwofesè Josué Louis, avèk li nou pral, enben, eseye gade kisa ki politik la, kisa ki yon bon politisyen. Yo, Pwofesè Lwi, kòman nou ye? Byenvini nan emisyon Pwen Wouj. Bon, dakò, nou trè byen gras a Dye. Donk, son plezi pou mwen menm pou m kapab entèveni, pa egzanp, nan emisyon sa a sou yon kesyon denpòtans jeneral ki relatif, pa egzanp, a lidèchip politik nan peyi a. Dodoktè, avan tou, mwen swete nou kouraj e bon travay. E m swete ke moun k ap koute yo, yo kapab pran nòt e ke mesaj yo, yo kapab pase, ke nou pa preche dans le désert. Vwala. E politik lan, èske l genyen menm definisyon atravè lemond, pwofesè Louis?
Bon, s on sèl definisyon ki genyen pou politik la, paske pou l pa ta gen menm definisyon atravè lemond, amwen ke l pa ta va an syans. Ou konprann? Paske politik la li vin aksede o ran de syans, avèk Makyavèl, moun ki vin avèk politik la ou jwenn se Aristòt, paske se Aristòt ki premye ki di w l'homme est un animal politik, zoom politikon, e ke kounye a Makyavèl pral elve politik la o ran de syans. Donk m kwè ke definisyon l genyen pou yon peyi, li valab pou tout peyi, paske politik se bagay yo anseye nan inivèsite, ansèyman yo kanmenm yo inifòmize, petèt nan ap pale de politik la gen teyori politik la e pratik politik la. Se la diferans lan ye. Mentnan lè nap gade, lè n konnen wòl la politik nan yon peyi, e lè n gade yon ansanm de lòt peyi epi nap konpare yo avèk peyi pa nou, jan politik ap fèt lakay nou, èske si yon moun poze tèt li kesyon sa, èske l parèt pa gen sans si l di, èske nou gen politisyen jodi an lakay nou?
Wi nou gen politisyen, nou gen politisyen nou kapab di a la dimansyon reyalite ayisyèn lan paske ou jwenn ke la politik est architektonik di Aristot sa vle di tout bagay wap fè li nan politik la, se politik la kòmande tout bagay ke li te syans, ke li te administrasyon, ke l te art, ke l te l'esthétique, tout sa yo se politik la ki li menm k ap kòmande yo, se politik la pa egzanp ki fikse chema, konprann mwen byen, yon kanva pou tout bagay kapab fèt. Donk lè m gade peyi an, m ka dedwi ke politik lan l ap mal fèt, tenan kont de Jan peyi an li menm lap dirije e grangou e la movèz gouvènans e se se sa nap gade la nan peyi an jan nap di a eske n ka di nou ka dedwi ke peyi an politik la lap mal fèt an ayiti.
Bon pou nou di politik la ap byen fèt lap mal fèt lè sa nou nan jijman de valè konprann mwen byen se nan jijman de valè depi w nan bon ou nan movè ou nan jijman de valè men de tout fason kanmenm ou pap ka anpechew tonbe nan jijman dvalè paske san fonksyon de rezilta yo, san fonksyon de pratik politik yo, konprann an fonksyon de atant moun yo, kounye a nap di eske poltik sa li koresponn a atant moun yo eske se sa moun yo tap tann donk le gran pwoblèm son pwoblèm destitisyon ki pa genyen paske se sa ki fè ke nan tout tan ou te jwenn ke politik la pat janm te konn byen fèt Depi apati di dizuityèm syèk ou gen Montesquieu, ou gen Rousseau ki pral vin avèk dè teyori ki pral mande w ke yo pral yo pral separe de bagay sa yo, l'art de diriger et l'art de gouverner. Ou konprann? Paske se sa se sa le pwoblèm an Ayiti ou pa genyen yo pa separe. L'art de gouverner n'est pas séparé de l'art de diriger. Si w pran yon peyi tankou Lèzetazini Damerik, ou jwenn ke politik sa li fèt yon fason mwen menm ke m renmen. Konprann mwen byen. L'art de diriger li separe de l'art de gouverner. Pa egzanp, kiyès k ap dirije? Se chèf yo. Men kiyès k ap gouvène? Se paleman. Ou konprann?
Paske se paleman lè w gade pou wè. Le parlement li reprezantatif de la volonte jeneral paske se o sufraj inivèsèl dirèk tout moun yo elu pou anpeche pa gen eksklizyon ansanm de elit wè byen yo mete la de dirije a menm lè pèp la fin vote ou pral jwenn ke pa egzanp ou gen yon ansanm de gran elektè ki pral tranche e jisteman pou pèmèt ke pa gen klivaj pa egzanp pou pa gen polarizasyon ant majorite a e minorite a donk m kwè ke la li gen yon bagay ki fèt le pwoblèm ki se poze an ayiti se paske ou jwenn ke

ki arive pa egzanp pran nasyon an, domestike nan nasyon an, alò pwoblèm ki pase, pa gon domestikasyon di pouvwa pa le dwa. Donk ki vin pèmèt ke tout deriv posib, on dirijan fè sa l vle, paske pa gen gad fou. Donk se sur ke nap gen pou nou repale nan yon pwochèn emisyon. Men de no jou gen anpil moun kap pale de yon chanjman de klas politik ayisyèn. Kisa w panse de sa?

Sa vle di ke ki jan politik te fè an Ayiti e ki jan nou dwe fè politik. Ok. Konprann?
Sèl, ou mèt te genyen kèlkeswa moun ou mete a, avèk lè meyè volonte vwèbyen di mond, l ap toujou ret menm jan. Li p ap ka ba w rezilta. Donk, paske nou rive yon moman kote ke nou kapab, fò n chanje paradig. Kote ke pou nou soti nan afè de politik, pa egzanp, pou swa, wè byen, e se sa kounye a la menm pou nou antre nan yon optik de politik pou sèvi e se sa se sa le dram nan se politik pou la politik men non pa la politik pou sèvi e se sa ki dram peyi dayiti a se paradig yo pou chanje fò glise nan paradig politik pou la politik pou antre nan paradig politik pou servir e depi ou rive nan politik pou servir epi kounya la ou pral gen lòt bagay pou fè ankò dwa de dirije fò kapab separel di dwa de gouvène lè w gade nan reyalite a sa nou ladanl paske ou gon parleman ou gon pouvwa Trè byen. Dwa de gouvène a li li revenu pa egzanp a la chanm. Dwa de dirije a li revenu pa egzanp a legzekitif. Donk se sa ki le gran pwoblèm an Ayiti. Kote ou jwenn ke gon fose ant teyori e pratik. Pratik la.
Antouka e se sur ke nou genyen pou nou fini la ou dwe ale ou dwe ale e n ap poze yon sèl kestyon la pou n kapab ale. Donk Pou n kapab jwenn, alò gen teyori ki fè kwè tou, ou rekonèt yon pèp apati de lidè ke l genyen, si se n pa lenvès. Donk, lè n ap gade eta de koripsyon ki ap gangrene nan peyi an, nou wè se menm menm de peyi etranje ki rantre nan sanksyone de dirijan ayisyen. Mentnan, eske n kapab genyen, m te ka di nou kapab optimis a demen nou jodi an la?
Nou pa ka optimis a demen nou paske se la sosyete ki entwofè. Se sosyete a ki twò fèb, pouvwa twò fò. E se sa k pwoblèm nan peyi Dayiti a. E ki sa k fè fòs pouvwa a? Se la kooptasyon. Ou ka pran egzanp, Michel Martelly te eli avèk yon grenn depite. E pi ta ou gade ou wè l gen yon majorite nan chanm nan kote ke l fè sa l vle. Ki sa k pase? Li koopte moun yo, li koopte Parleman an, sa pa pwoblèm pou li. pou jan nou pakèt si wap gade konstitisyon an peyi a tap engouvènab oken prezidan pata kapab dirije wè byen paske ou konprann konstitisyon an diw ke vous avez une chambre ki mèn pa egzanp la politik domestik un prezidan ki mèn la politik etranjè eske ou janm gen yon apa OPL pa egzanp ki te rive gen yon majorite ki te relativ, kote ou te jwenn li te gen yon premye minis, kote ou jwenn tèlman premye minis la pran kout zepon nan men Preval li te oblije demisyone. Epi ankò nan premyè eksperyans, premyè eleksyon kote ou te jwenn FNCD, Fon Nasyonal pou le Chanjman de la Demokrasi, alò le prezidan menm li di w konsa FNCD se chapo legal, kote ke kareman li pa menm fòme, pèmèt a FNCD de fòme yon majorite, ou byen palemantè fòme yon gouvèneman.

ekilib pouvwa iso sinon ou pap ladanl e je kwa ke ou pap janm rive ladanl paske sak fè sa ou gon pwoblèm lakay pèp la pèp la li rekonèt li atravè prezidan li pa rekonèt li atravè palman ki pou mèt ou kapab gen ekilib dè pouvwa pou dwal respekte paske pouvwa li li menm pa nati pa definisyon li tiranik li konsèvatè se poutèt sa ou jwenn ke pèp la li oblije gen yon lòt reprezantan nan chanm nan

lòske le parleman ap fè travay li lap eseye kontwole ekzekitif la ou wè moun yo menase le parleman konprann mwen byen alò kisa w wè la wap toujou genyen pae menm pwoblèm sa pwoblèm nan paske nan mès politik yo il fo chanje lè mès politik il fo chanje lè paradigm donk se pa yon kesyon chanje moun yo si se nan chanje moun ou prale ou pap rive e m kwè ke sa se yon lon pwosesis li ye son pwosesis ki s'enskri dan la dire. Ok. An tou ka, mèsi pwofesè Josué Louis. M si e sèten m bay zanmi entènot pwen wouj yo randevou avèk ou menm ankò nan yon lòt emisyon, lè sa a n ap gen plis tan pou n pale. Se sa, dakò. Mèsi bokou. Vwala, se te ak nou pwofesè Louis Pierre, alò Louis Josué, ki t ap kòmante avèk nou aktyalite a, notaman sijè prensipal nou ki se Enben, èske jodi a nou genyen yon bon politisyen? Èske n genyen yon bon politisyen? Enben, e pa rapò a sla, e nou te poze popilasyon an kesyon sa a tou, nou te poze popilasyon an kesyon sa a tou, li genyen pwen de vi pa l sou sijè a, n ap genyen pou nou kapab envite w gade pwendvi kèk zanmi ke nou te ki te reponn kesyon sa a, èske yo genyen èske nou genyen yon bon politisyen nan peyi Dayiti? Enben yo te reponn pwen wouj konsa. Jounen jodi a nou menm antanke militan e jèn gason k ap fè politik, nou menm nou pa gen oken dirijan la ke n fè konfyans. Rezon? Yon gwoup nèg depi 86 jiska 2023 nap wè konbyen tan sa bay. Depi se yo menm kap rache, kap koupe, kap peze, kap souse. Enben nou menm lidè ke nou fè konfyans antanke jèn gason, se mwen menm, se ou menm, se ansanm de nèg kap fè politik aktif menm jan ansanm avèm, Paske, ansanm de gwoup nèg tradisyonèl sa yo pa vle lajenès emèje. Enben, mwen menm, antanke jèn gason k ap fè politik anndan peyi an, mwen menm mwen se yon lidè politik. Onal se yon lidè politik. Jannadi Jan se yon lidè politik. Paske se nèg sa yo, nou wè avè yo chak jou, se a nèg sa yo n koupe. Dyalòg nou chak jou nou fè politik ansanm ansanm 2 lidè sa yo nou pa wè yo menm lè w rele yo nan telefòn yo pa pran apèl ou mwen menm m pa gen oken lidè m pral fè konfyans sa ansanm 2 moun ke m fè konfyans yo se militan kap batay ansanm avèm yo. Nou konn non w deja se blan moutou Pierre Ronald prezidan MDNH mouvman deklare pou yn nouvèl Ayiti epi dezyèm pòtpawòl fòs militan radikal Channmas. Mwen menm konsta m fè atravè 30 ane ki sot pase yo oubyen 10 ane phtk ki sot pase la nou pa gen lidè. Tout lidè bwè dlo dan yo, tout lidè mouri, tout lidè mouri depi 12 janvye, nou pa gen lidè. Ayiti gen pwoblèm gen pa n moun, nou gen pwoblèm mounite. Pa gen lidè sou teren an la. Si yon moun di w se lidè li, se mèt pèp la, nou mèt konnen se manti l ap fè, se piye l pral piye, se vòlè l pral vòlè. Paske kòman w ka konprann pou n ap viv, nou menm antanke jenn gason, n ap viv nan yon peyi, chak lè, chak lè Ayiti, tankou manman Ayiti a genlè vant li pa bon menm pou l bay vye moun. Chak moun nou vle fè konfyans, yo toujou trayi n, yo toujou ba n kou nan do, oswa l mèt dam, oswa l vòlè, oswa l piyajè, oswa l gagotè, oswa l kaka, kleyon ou menm dwòg dilè. Nou menm antanke moun k ap batay, pa gen moun sou teren an la. Se poutèt sa nou menm, mwen menm antanke moun k ap batay, antanke militan politik, Mwen toujou ap pwomne yon nouvèl klas, yon nouvèl klas, nou bezwen yon lòt jenès ki eklere pou n gen moun ki ka goumen sou teren an ki pran revandikasyon popilasyon an.
Jodi a nou pa kapab fè okenn politisyen konfyans paske sitiyasyon peyi a jan l ye a se yo menm ki mete nou nan sitiyasyon sa a. Si ap gen yon politisyen k ap vini nou poko konnen l, nou poko wè l. Li gen poul vini paske tout ayisyen pa menm nap jwenn yon ayisyen oubyen 2 oubyen 3 ayisyen kanmenm menl poko parèt pa gen pa gen politisyen ayisyen paske sitiyasyon an ekstrèmeman difisil e nou rekonèt vrèman ke se politisyen yo ki mete n nan sitiyasyon sa. Kisa n ta dwe fè? Kounya nou tap dwe. Mete tèt nou ansanm, sosyete sivil la mete tèt yo ansanm epi kòmanse travay fè sansibilizasyon avèk popilasyon an e montre sitwayen yo dwa yo ak devwa yo pou yo kapab mete men yo alapat pou yo chanje sitiyasyon ke nou ye la. N ap di ou mèsi ou menm ki t ap swiv emisyon Pwen Wouj pou jodi an. N ap envite ou fè sa pou nou. Wap abone ak Repiblik, wap aktive klòch notifikasyon an yon mannyè pou kapab sipòte w, pou w kapab sipòte nou. Si w di w renmen travay ke nap fè a, yon fason w kapab fè l se enben e abone ak nou epi pataje emisyon sa pou pèmèt ke plis moun pran genyen aksè ak li Pataje emisyon sa bay fanmi w, pataje emisyon sa bay zanmi w yon mannyè pou n kapab rete pi pwòch ou, yon mannyè pou kapab ouvè kominote a a plis moun toujou. Mèsi anpil ak ou menm ki t ap swiv emisyon sa.